E m pa pèdi kouraj mwen, ou etidye vrèman, ou tèmine etid klasik ou, e kounye a m pral voye ou lavil pou w al nan fakilte. E m pa ka kite w chita andeyò a la, yon bèl timoun konsa tankou w, gen flè devan w, avni an bèl devan w. Si w al nan fakilte a la, w aprann yon bagay, w ap itil tèt ou demen si Dye vle paske m kòmanse granmoun, m kòmanse gen aj sou tèt mwen, fòk ou gen yon bagay ou ka fè pou w viv. Konprann sa m di w la cheri? Wi mami map fè sa wi. An ben ok.
Yon konnen pral lave tout ti rad ou pase yo. Vye malèt la menm lèl pa tro bon. Ou mete ti rad ou la dan yo. M pral pale a matant ou. Pou l ka resevwa ou byen lakay. An deyò a konn ban bay yo e bay yo pa tro bon. Map voye ou ale cheri. M pa fèm pran wont non pitanm. M konnen wap kenbe. Menm lè w jwenn yon moun kap pale avè w ou renmen l. Pa antre nan relasyon. Pa al bo. Wap prezante moun sa epi lè ke ou fin ou prezante li kounya ou ka renmen a moun sa nou ka rive fiyanse oubyen lap fè tap manda kounya lè sa ke wap ka gen yon relasyon ak moun sa daprè janm fin konn paran li si m konn ki jan de moun li ye se bon vye gang anba lavil la si se moun de byen moun serye paske m vle pou pitit mwen gen w renmen wap gen laj pou renmen w a 19 an la. Avan nou gen aj la se tèt ou pou ta gen ti rim ou men konnen bò isit la andeyò a la vye moun sa yo a yo pa etidye yo pa al lekòl mwen pa ka fin redi mete w lekòl pou m kite pran vye nèg mòn ou konn sa m di w la e nenpòt moun ki renmen avè w la avan ke w rive avè l nan nenpòt ri se pou w prezante m li pou w vin avè l devan m epi pa kache matant ou nan moun ap pale avè w tou konnen m pap la e matant ou kap la nenpòt sa k gen an e mèt se nan telefòn w a fè m konnen pitit fi m.
Dakò manmi m ap fè sa.

Pap la. M konnen lap renmen w anpil wi e men netwaye w pwòp, ou konn fè ti manje. Depi w ap ede matant ou tout sa l genyen se pou ou. Nenpòt sa ki genyen w ap fè m konnen nan telefòn. E si ke w pa ka pale avè m nan telefòn tou, w ka vin jwenn mwen pou vin prezante m nenpòt moun, m ap tann ou de bwa ouvri. Sonje w kite manman w pou kont li, pa bliye manmi w cheri. Ou dakò cheri? M dakò manmi, fè m tande w wi, pa resi al ou menm depi m leve.

Ah manmi on zip wi cheri.
Anben ok manmi m pa gen pwoblèm map prepare tout sòt. Tout afè w ranje tout ti rad ou. Lè w rive obeyi matant ou wi sè mwen. Wi manmi. Ede l nan tout sa w wè lap fè. Li voye w ale. Li voye w nan zanmitay nan lari. M pa voye w nan zanmitay ak kenn jèn fi anba lavil la. Se gran kò ki oye pitan w wi. M pase twòp mizè ake w. M pa vle pou yay lago w nan pasi pala. Lè w gade m pèdi grenn pitit. Sèl ou m genyen. M pa gan lòt ankò. Ou tande pitom? M ap fè sa w di m fè a. Dakò pitit fi m cheri.
Dakò manmi. M ta swete w pa fè m wont. Ou konnen m s on moun m pa renmen sa. A ou sonje vwazin nan te konn ap fè entèresant ak pitit li a? O pitit li fidèl, pitit li sesi, pitit li sela. Lè yo vin tande demen si Dye vle yo fè yon bèl bagay, yo pral di apa pita pòv la avanse, sa k pase bagay. Lè sa yo pral byen. Yo pral egri kanmenm. Yo p ap pa egri. Mwen kwè nan pitit mwen mkonfye nan ou pap fèm pran wont. Map kenbe di manmi chou on di. Pa gen pwoblèm pitit fim cheri. Map fè yon ti deplase, ranje afè w, prepare afè w gonbay m te bliye nan moman m tap pran pou m ba w kout pran atann tou pou mwen, m pwal wè si m a jwenn li. Anben ok manmi cheri. Dakò cheri. Dakò manmi cheri.

E pa ti kontan m pa kontan non, paske manmi m pral voye m pou m al aprann etid mwen lavil. M ap kenbe jan w wè l di m nan, paske m p ap vin fè l wont, paske m konn fè nòt andeyò l ye, m p ap vin fè moun griyen dan sou li. Mwen gen yon pakèt vwazin la k ap griyen dan sou man m, se mwen menm ki pou fè moun sa yo wont, e mwen k pou kenbe di pou man m pa wont. Ay bon m leve! Paske manmi m dim konsa pou m bay prepare afem paske m prale m byen kontan.
Wouyy pitit fi mwen m ta swete ou pa fem pran wont jou a rive pou ale.

Mwen pitit fi mwen, mwen ta swete w viv an ble, Bondye ap pwoteje w pou mwen. Pa fè m wont sèlman. Tande cheri. Wi manmi.
Respekte matant ou, obeyi lè l pale ansanm avè w. Chofè a ap tann ou cheri nan ale. Vini nan mete w devan an.